M te gentan di sa deja e m te bezwen ale tou lè depi enpòt bagay m ap rele w m ap di w m pa wè l fè anyen. Mwen m pa vle w al lòt bò sa non pase Echann nan pa gen tan pou l veye w li pa gen tan.
M pa wè sa se yon pwoblèm se kay matant mwen m prale. Li pa pwoblòm pou ou e mwen k pou veye w.
Wi m konn sa. E mwen pwouve yo, ou pa menm gen papa menm, e mwen kap bat mizè ansanm avèw, m pa ka lage w konsa, m pa ka lage w pou al mache, al nan tout vil, al mache al kay moun, non. M pa pral kay moun, se kay matant mwen pral pase vakans la. Menm lè sa fè yon kyèl, m pa kwè non, m pa kwè map vòlò non. Ma kite m ale. Non, ti fi pa leve nan de kay cheri. Ma kite m ale.
Ou vle ale? Wi.
Pa gen pwoblèm non, ou pwale men atansyon.

Pitit, m nan vakans lakay lan, bò manmi an, kounye a la m di bon m vin la. M ap vin kote w la, m ap vin bò mesye yo pou m ta vin pale avèk mesye yo. Mesye yo?
Wi.
Tè Michael chaje, Michael mande m pou ou wi. Tèt chaje. Jan Michael renmen w la, Michael fidèl ansanm avè w. Jan w tande m di, jan m tande w di mesye yo sa, li pa ou vle non.

Alo baby Oh ou vini swa di m lan tèt chaje ki bò yo kay Kote kouzin ou an Ah ok baby pa gen pwoblèm m ap pase yo kot matant ou an

Ou konnen m te di map vin lakay matant mwen an epi tou l di m mèt vini. Ok so se nan se nan spò m te ye la epi menm kote a ou vin rele m la. M di bon banm tou vini paske m pap tèlman rete tou non. E vre?
Ya.
Ok. Apre sa e kouzin ou kote l? Ou konnen l la.
Li anndan?
Anhan li anndan wi. Kouz?

E manmi ou pa fèl pale anpil. Li pa ka di pa li pou lèl li menm. Li tèt chaje pa gen pwoblèm. M konprann. Enben m te kontan wè w wi kouz. Wi sòti m pral sòti la tou. Ou pral sòti?
Dakò pa gen pwoblèm. Apre sa di m non, ou vini bon moman? Aha, bon se gade m nan fè la. Ok, apre sa ou manje tout bagay sa yo? Wi kouzin nan m manje. Ok, sou ou konnen ou te tèlman manke m menm. Mwen ou te manke m anpil wi. Konnen mwen ta fè tap di mpa ka vini, te ka vini. M te anvi vini, m te anvi wèw. Ok babe, mwen menm tou m te anvi wèw paske imajine ou depi lè ou te vin pase vakans lan nou wè bagay sa yo. Byen ke lòtbò a pa twò lwen men pou m al lòtbò an ou konnen pafwa lari a bagay tou.

Lè w fini m bezwen ou menm. Ok. Ok? Mwen fon repoze m la. Ok.
Mwen pap di anyen. M pa konnen non. M sezi wi. Bon se maten tou, eske w fini piti? Men m pa kwè l ap di m anyen pou sa. Bon, antouka m pa ta piti pou sa l vle yo ale paske li ta te fè sa deja nan jounen premye jou vini an.

Sa vle di manman w pa konnen lakay mwen w vin ansanm avè l? Non ma tout, m konnen w men ou pi konn. Wi m ka panse m pi konn men fò w konnen m gen Sasou la, s on timoun li ye. Gen de bagay si l wè l, li ka fè l tou epi m pa vle sa fèt.
M te tèlman vle wè Miguel. Anfen, se sak fè mwen vin la pou m te ka wè l. Ban m di w yon bagay cheri, m ka konprann ou. Se jèn nou ye. M te pase nan chemen sa tou. M konprann tout sa k ap fèt la. Men gen de bagay m pa vle fèt la a. Si yon malè rive w, sè m nan pral di l lakay mwen? E gen de bagay m pa vle fèt devan Sassou. Panse l kòmanse ouvè. Ok? Yon sèl konsèy m ap ba ou, pran prekosyon. Pran anpil prekosyon. Ok? Bon. M pap tèlman rete non. Malgre m vini kounye a vre m bouke, m pral sòti la m bay kote yon moun. Sèl bagay a se, fè manje w manje. Ok.
Fè manje w manje ok. Ok.
M ap vini talè.
Wi.

Dim non menn sak pase kote w ye la.
Lakay matant mwen an wi. Enhen ou gentan vini?
Anhan.
Ok e m nan zòn nan wi poutèt ou konnen yo te voye w bay mwen m vire m tal dèyè l nan bank la kounya m nan zòn tou pre a m pa gen kòman nan fè si m pap ka wè l. Ok wap pase wè m? Enben map rive l kote w la. Wi.
Map tann ou. Pa gen pwoblèm cheri. Ya.

Mwen pè bye ou menm kòman ou ye? Mwen nou la map gade. Mwen depi semèn pase a mpat janm tande ou. E jodi a la pandan map mache a mwen rele m. Sak pase sak gen menm? Ou konnen m te lakay manmi an epi tou ou te banm vakans la m di banm vin anba isit la. E sim vin anba isit la map ka wè w, nap ka pale.
E men poukisa e pandan ou rive ou rele m? Pandan w tap vini ou pat di m? Non paske m pat konnen si m tap vini.

Li ki ta vini la, ki ta vin di m ti mesye yo konn ki ti mesye. Mwen pran sa nan men, franchman mwen pran sa nan men. Sa va pase kon sa non. E, fòm m rele Michael, m met Michael sou men l. Paske ti fi sa, ti fi sa yon pye lejè li ye. O, figi nou ki ta di m ti mesye yo.

Ay!
Ou konnen, yo te bay vakans, yo te bay yon ti vakans epi tou, yo te vin desann bò matant mwen la. Tèlman razè, razè anpil, m bezwen kòb pou m ta al fè ti pati, nan fè ti sòti, m pran feeling mwen deyò. Oh! Mwen
bezwen kòb pou m fè yon ti sòti. Ak kiyès w ap sòti?

Kot menaj li? Menaj li an pa fidèl ok menaj li ret anlè a la. M tande lap rele m besti. Kòman w fè konnen li pa fidèl? M wè gen nèg kap rantre lakay li tout sa kounya wap di sa ou menm. Kòmsi ou vle di tifi sa yon tifi fidèl li ye? Gen plen nèg nan peyi a Michael kòmsi li pa wè sa nan tifi a non, li panse tifi a fidèl ansanm avèl wi. Pitit
Antouka m paka di anyen nan sa Mwen nan baka pede yo te selibate la pou ba chache yon nèg wote wap fè ti figou byen di la O o menm ke sa O o hey fò mete grenn nan mouda pou chache yon wi Nan cheri m pa nan koza m pa nan koza gason Ou pa nan koza gason Gason an epa ou pou chache gason an. Nou pou chèche l. Gen bèl ti gengen nan la. Komsi ou panse bèl ti gengen sa yo vin koze w sou maman e pa ou ki pou al mete pye w deyò a pou al chache? Maman jwenn nenpòt nèg non pitit. Maman jwenn nenpòt nèg. Ou pa pral pran nenpòt nèg? Non. E sa m konnen. M konnen ou e bon timoun ou ye. Bon timoun. Antouka n ap.

Kom si si pou bel ti gigin kap pase la pou m pa rele l mwen kap rele la mwen cheri. Mwen pa nwi men konsa tou pa fout mouri nan sida. E pa sida o depi m pwoteje tèt mwen o. Eeeeey. E yo menm.
Gade yon depi gon gason kap pase gade yon kap pre premye re.

Apre sa sa regle menm koman mennaj yo ye. Ki mennaj sa viktim?
Ou pa gen?
Pitit on zen map esplike ti viza lap fè pòz e timoun fidèl li ye. Ou pa wè ti gason ki rete anlè a sa t rele Michael la ou on bèl moun li ye. Ou a ti mennaj li an ti mennaj lan chak jou lap pran moun sou moun sou li ou menm. Vye pa bon li ye wi mwen m byen renmenn. Manzè a vin di konsa oh pou m pase si pou m pase la pase gen mennaj li tout sa. Ou pa t fè lwa nèg la visye. Oh ou serye?

Ou prè pou vin. Nou deja pa afè nou. Nou deja pa afè nou. Bay kriminèl nou ye o. Mwen bay kriminèl nou cheri depi w renmen moun nan se graj ou pran. Mezanmi.
Antouka kòm se kriminèl nou ye sèl sa m ta di m ta di ou menm chòvni a fò men m ap pale. Si w renmen nèg la w ap kreye tout fason ke pou jwenn prèv lòt ti dam ou di k ap twonpe l la

Mize kèl ansanm avèw pandan se tanm gon moun ki renmenm tou sa. Li renmen w.
Exactement.
Ou kwèl renmen w Michael. Wi men de kisa w vle pale. Michael mwen diw Diana pa renmen w se mwen ki renmen w jis. Sak ka pou Sak ka pwouvem ke Diana pa renmen m. Mwen diw Diana pa renmen w lap pran moun sou ou Michael ou pa konn lè moun nan renmen w. Genlè mete sa nan tèt ou ou pa konn lè moun renmen w. Kòm men kisa ki pou pwouve m si tout fwa Dayana pa renmen m. Si tout fwa Dayana pa renmen m, kòman m pral pwouve ke se yon verite w ap ban mwen. Ou fasil toujou pale. Dayana pa renmen w Michael, met sa nan tèt ou. Dayana pa renmen w. Poukisa w pa ka konprann lè yon moun di ke li renmen w. Mwen renmen w tout sa. Mwen konnen Dayana. Ou pa vle pou w al an afè avèk moun sa. Yon vye moun Dayana yo. Ou pa ka an afè ansanm avèk Dayana. Mwen konnen Dayana se zanmi w li ye. Ou fasil toujou chèche yon mwayen pou w pale. E pa paske moun nan e zanmi m nan. E pa poutèt. sa Michael jisteman mwen fè w konprann sa ke m santi pou a epi pou sa pou w ba vye manman chòche sa pou w pa antre nan fanmi n. Fò m di w m ka konprann so ou se zanmi mennaj mwen pou ta di w wi
bon sa ka rive w renmen m vrèman men m pa wè rezon ki pou fè m kite Dana paske si tout fwa w annik di m m pa gen okenn prèv mwen pa wè anyen. Jis kite Dayana konsa. Kite Dayana konsa ou kwè? Ou kwè? Kite ou di kite Dayana konsa pa gen pwoblèm. Wè yon lè wap fin reflechi wap di shyet mesye si w te konnen toujou dèyè. Ou konprann sa m vle di nan? Paske ke fwa konn lè moun renmen w. Dayana pran moun sou ou pa janm wè sa. Ou Dayana pran moun sou ou pa janm wè sa. Kisa ankò pou m di w ankò pou kwè m? Jiska prezan m tande sa w di an.
Men kisa k pral pwouve m sa w di an? Èske ou pa gentan wè m renmen w Michael? Wi Corinne e Shovni.
Epi mwen di w, mwen, epi paske m renmen w lè pou m ap bay pawòl sou Dayana, Dayana se zanmi m li ye, yes m konprann Dayana se zanmi m li ye, tou sa mwen fè w konnen Dayana on move moun li ye. Si tout fwa Dayana fin kwaze mwen, menm ansanm avè w la, li pa fin twò ok.

Kote moun soti tou? Sou tout menaj ou? Ok so apre sa sak jere menm koman bebe a ye?
Bebe a fò map tann de jan mizik. Lòt bò a so mwen map gentan pase akoz m gon bagay pou mal jere donk m de pale avèm m de dil sa tou.

Wè Dana e kouzin mwen li. Dana e kouzin li. Gen kèk bagay lap mennen sa pa tèlman fèm byen. A bon?
Wi.
Namde di kòm m wè w renmen l, Namde di map mete w sou kou paske depi lè Dana te vin lakay la, depi lè l di m o ti mesye yo la, m te di fòk m di w sa depi lè l di. Kòman ti mesye yo menm pa plizyè moun? Anmè!
Li menm di ti mesye a, li di, li plen mennaj. Sa vle di, apre mwen menm, Dana gen lòt moun ap pale avè l. E sa m t ap di w la, Michael? Eskize wi si w. Mwen pa pale avè w, mwen pale avèk kouzen m. Men, m kòmanse flou, m pa ka konprann. Michael, wè sa m t ap di w la? Jan Dana konn ap eksprime l, ap di l kijan ke l renmen m, tout jès li konn ap fè, sa vle di tout sa yo s on.

Gade m wè non.
Oh shit.
Lè m tap di w Dayana tap twop ou love ou panse se manti. M di w mwen Dayana avèk m nèg ou panse se manti. Shit.
Sa vle di Dayana ap twonpe m konsa la epi. Ou panse se mwen ki pat bon?
Epi wè prèv la kounye a. Sam sipoze fè. Pase se mwen ki pa ki pat bon. Men wè prèv la kounye a. Bon prèv ou pat wè. E kom si yon egare li menm. Li pa janm mete gason nan gason pou l wè moun ki renmen l avèk moun ki pa renmen. Se pa egare men kon m dapwa l apran m konnen. Ou menm nan fèmen bouch ou, fèmen bouch ou. M ap pale sa avèk Michael e pa Michael ou rele. Oh oh. Eee. E ou ka konnen map pale sa m wi Kòmante ou vle nèg la tou ou ka prann wi si w vle
Bon se sa m tap di w lan se manti Michael M konn sa m pral fè wi
Ou pa nan ki di sa w pral fè annik kite manzè w fini kite Dayana w fini Mwen la Ok chòvni m pa gen pwoblèm ansanm avè w koz
Sa w m pa gen pwoblèm. Map pase kot Dayana. Ok. M pral bay, m pral bal mes adieux. Pa mete m nan zen non.
Kom se sal te chwazi fe. Pa mete m nan zen, li pa vini la e m pa mete m nan zen. Epi voye foto yo pou mwen. Pou m te ka montre l. Epi jis pou m te ka mete final nan relasyon an. Ok. Dako. Mèsi kouzin. Map pase l. Wap pase l toujou kouzin mwen an de. An bèt.
Alèz.
Michael, ki sa ou wè kounye an? Ou wè sa m t ap di w lan se pa manti? Ou fè w wè ki moun ki renmen w avèk moun ki pa renmen w Michael. Pou sa w chwazi w ap imilye m nan yon eta ke m pa ka konprann. Pou sa ou wè m renmen w Michael, ou pa ka fè m bagay konsa men. Dayana pa bezwen w vre, ou pa ka konprann, mete sa nan memwa w. Sou mwen pot ko gen prèv, kounye a m gen prèv. Ki sa w fè la menm? Pa gen pwoblèm chòv ni, sou n ap kontinye ansanm, ok? N ap ansanm? Men, finalman, pou m di ou so, e m pa ta swete sa rive m yon dezyèm fwa. Non, non, sa pa pou rive ou tou sa. Men, m gen pou m pase kote Dayana, jis pou m di l ke sa ke nou te gen ansanm lan l fini.

Eske ou ka ban mwen esplikasyon de foto sa yo? Nan ki sa? Nan ki sa?
Ou pantan, ou pa gen anyen pou di m cheri, pa vre?
Imajine ou, m pase tout vi m, m rete jis pou m rete fidèl avè w, m soufri pou relasyon an, ki jèn ou panse ki ta pral fè sa pou ou? Ou rete jis anlè. M fè sakrifis pou ou, men ou pa t janm aprann sa. Ben m eseye konprann ou. Ou eseye konprann mwen ki sa? Mwen eseye konprann ou men ben.
Men ki pwoblèm ou te gen anfèt? Mwen pa t gen ki pwoblèm, cheri. Antouka ban m di yon bagay. M vin la, m pa vin pou m pale anpil, pou m bagay. M jis vin la pou m fè w adye. Ou konn yon bagay? So nou te nan yon relasyon, apati de jodi a, so ou mèt bliye sa, n ap antre nan yon lòt paj. Non, poukisa?
Se sa m te gen pou m di w. Non, pa fè sa cheri, pa fè sa. M di cheri ki sa? Pa fè sa. Si w te ret fidèl ansanm avè m, jan ke m renmen w lan, si w te chwazi mwen menm, pèsonèlman, ou panse m t ap janm fè yon bagay konsa? Mpa t gen entansyon sa nan tèt mwen, men se ou menm ki chwazi l, kisa m pral fè pou ou? Mwen pa fèm sa, ou menm sa. Dana, orevwa, ok. So, kòm mwen te gen tan alèz ak kouzin ou an, map stil toujou alèz avèl, men Dana, e a chwa. Men pa ale!
Non, Dana, non, non, mpa pral viv ak yon moun konsa. O Jezi!

Ok, ou konnen, mwen te gen yon randevou otèl la, e kòm matant mwen pa la, lal travay, jis demen lap vini. Mwen mhm. fè kote mwen matant mwen ya. Ahan,
konnen ya la ou trese, ou bezwen yon yon moun pou detrese. Mwen konpran nou. Mwen konnen jan tout bagay yo ya, menm jan bagay yo ap sikile ya. Ou tris la ou gen problem. Humm oh saw genyen. M pa gen anyen non men sa w ap mennen an sa w ap jere a m konnen l. Non ou di m kisa w genyen bèl papiy. E antoulèka m pa gen anpil pawòl pou m pale avè w non. M pa t konnen si se konsa w te yon manman rat. E gade kijan m ap travay di m ap jwenn kòb pou m ba ou m ap mete w bèl m ap fè w fre epi w ap pran kòb la w ap jere lòt moun. Ebyen kounya e konsa w konnen w pral bon sou mwen. Sèl sa m te ka di w, kòm m konnen lajan pa konn rive nan men ougan pou l tounen, ti kèk kòb lòwèm m te voye pou w a si w kapab fè non kach avè l pou mwen. Fè l rive jwenn mwen kounye a rapid, epi bliye nimewo m, rapid la m pral bloke w yon fwa li ye. O cheri, ou sòt konsa a? Babay, m pa gen anpil tan pou m pale avè w. Bay.
O my God! Kisa m pral fè la?

Kounye a yo vin konnen, moun wap vin di konsa e men lanmò gen. An fè wout mba an a fè ti bouzi. Ale.
Espre m fè wi mwen pa di manzè m ale an. Paske mwen sispèk li konplis. Nan relasyon mwen avèk Michael. Michael pat okran de mwen avèk lòt ti nèg la. Mwen se se sak fè manzè sispèk lè map di manzè mwen gen yon pwoblèm nan. Li jis li pa li pa bay tèt li pwoblèm. Gad kijan l pale. Gad kijan l pale avèk mwen. Epi tou gad kijan l gade m osi.